A Kenny Haiti soti yon album wi la.
Wi Kenny Haiti soti yon bon Kenny Haiti soti yon bon ti bagay la. Ou tande li? M antren de tande l la an se moman donk m poko.
Banm di yon bagay mwen tande l son album ki genyen pratikman. Ann di ki genyen 11 mizik sou li, si n konsidere entcho a, yon mizik ki rele Pour elle, Kle kou, pi bon chwa ki se yon featuring Richard Cavé, li genyen Fake Friend sou li ki se yon featuring Tony Mix, li genyen Ki Mele m, li genyen Beef ki se featuring Michael Guirand. Sou menm albòm nan genyen ni Mayco Guirand ni Richard Cavé sou li. Bon pase m ti ka. E mizik Beef la gen videyo, yon trè bèl videyo. Bon m poko wè li. Oh a men ou pa konn blayi sa non. Semen sa m pa branche menm non la. Li gen lucky me, li gen bèl bebe, li gen li gen tò mwen, li genyen bra balanse epi li genyen kriye. Fòm di w mwen tande album nan pandan tout jounen an. Mwen pa rapò a laj mwen m gen 2 mizik ki rive anpil sou mwen. Se mizik ki rele ki mele m nan. avèk kriye. E ki melem nan son mizik kote misye ap esplike nan yon moman kote li pa kè gen bagay ki pa gadel men mizik kem pi renmen an se kriye premyèman la plupart de mizik yo tèks e melodi son melodi ki diferan e ki yon ti jan pa egzanp kriye a li yon ti jan ba ou ou santi gon ti caribbean sextet ladan ou jwenn yon ti bossa nova ladan ni. ou santi gon maturite nan beat lan kriye son mizik misye di pa kite move san pa kite pa kite m kapab di move san pa kite anyen pou to ale donk siw santi se kriye pou kriye pou libere fòw kriye pou libere ou se moun ou yo gen dwa kriye tèks lan ekstrèman bèl epi mizik lan tou li pa yon mizik li pa yon afro beat Erezman, paske son rit ki sanse ap fane lakay nou. Li pa yon afrobit, li pa yon konpa tankou konpa fast food yo, paske misye gen 2 ti konpa. M di 2 ti konpa, se pa rapò a enstrimantalizasyon yo, se 2 bagay ki san pousan elektronik. Mizik Richard Cavé a pi bon chwa a, m renmen se ni Beef Michael Guérin an, se 2 tré bèl mizik. Ok men se de mizik ki fèt pa ou pa gen de enstriman òganik nan yo kòmsi ou santi gon gon batri gon tanbou ou konprann gon bagay se bagay ki plis fèt nan fason yo fè mizik kounya epi youn nan bagay m pa fin tèlman renmen m pa renmen solo Kibòd yo, se pa ke m pa renmen yo non, se de bagay ou prèske tande, ke prèske ou ka atann ki sa ou pral jwenn nan yo paske gen yon pakèt moun ki prèske fè menm, ki pran menm wout ke yo.
Men mizik ki rele Kriye a, Dave se malerezman ke nou pa ta ka pase yon ti kal ladan li, m pa vle yo koupe live la, m ta se men si nou ka pase yon ti kèk segond ladan li pou ta wè sèlman beat lan m ap di w lan, li se nimewo 12 lan. Pou ta wè kisa beat lan just yon ti kal ladan li pou moun yo ka Depi mete copyright lò lò kòmanse pou ka pase mizik yo. Yeah e ladan li se se se trè bon son trè bèl son trè bèl tèks and m panse nenpòt moun ki renmen mizik ki renmen bèl mizik bèl tèks e wap renmen l son mizik ki trè poze se pa yon mizik club li ye men ou ka renmen l se nimewo 12 la Li rele Krim. Sa vle di Ado, yo pap retounen fè Carimi vreman ankò? Talè, talè.
Talè.
Gon bagay kap fè w mal W ap strese pou li chak jou Tèlman w ap pase tray.

Roi sa trip sou ou pou plezi Tout pwen fò te genyen fèb li It's ok to cry Lè vwa li bon pou kriye Kriye, kriye, kriye Yep Oh Oh man Yo Faby Ou wè ou wè lide an Se kòmsi son moun kap pase tray Ou pa bezwen pè kriye Fò w kriye E m panse mizik sa valab anpil pou Pou mesye yo